Dat map tann boby la menn, li la lontan la menn. Gade misye blol ap blom non apa. Bagay ti manzè a gen dwa. Li gen dwa ap moutre m li li patnè m men epi tou manti li premye m. Nana gen dwa jalou tou. Ban m rete tann m wè. Tann kou moun li pale a pale ou sot ansanm avè m pou gad lè m wè ti gason e pa nan sans mwen. M ap di manmi an sa Bòbi. Mwen konnen sè m m p ap mennen w bay kenpòt moun. Sa m ap fè konsa. Sa m ap fè konsa?
Ok. Ou mèt kwè nan mwen sè m.

Koman sa Ou pran ou varye menm jan avèw. Mwen yo pa bay fo la respè tou non ou konnen nè a tap manje. Ey pedon la mpa pale avèw map pale a frèm. Sèm konsa ou di ou soti pou fè mwen. Ou varye menm jan avèw ou pote banm. E sa ou te dim e kondisyon sa nou te gen Aprè sa ou wè map pale manmanm pouw tande.
Sa konsa menm. Yo ou konnen men Dayiti se pa fòt mwen wap mennen moun nan ba ou. Mwen se pa fòt mwen. Non monchè e pa sa. Ou pa kon kote ou, e pa kon kote ou. Non sa vle di ou konnen ki an sa ye deja kolòn sa vle di se pa fòt li tou men. Ou gen dwa te manke pale a manzè tou men. Ou pa fè sa monchè sa vle di si wèm mennen l bò nan de pla men e pa dèske ton pranm dlo ou panse ke m te ka mal pale ansanm avè l monchè. Ki sa l te gen an?

Kounya mesye gade moun Bobby fèm li fèm deplase lakay mwen wi li vin moutrem yon vye moun m te rankontre vye nèg sa deja epi e li vin rankontrem lèm rive map fòm di manmanm sa wi fòm di sa pou li kontan ansanm avè Bobby paske pou sa li fèm jodia.

Sa Keisha fè pou Koucha Konplètman may prezante Keisha yon moun Keisha fè m gwo desepsyon Sa vle di ke m ta renmen konn sa k pase Fò m ta rele pou m konnen

Ou wè sa son moun, on nèg la ri menm jan avèw wap vin prezante'm li, mande son bon moun ki byen kanpe byen anfòm pou nan vin pote ee ti grazèt sa banm. M'en ya avèk pase map tann li fini pòz m bal dil sa. Sa vle di yo ap vin kanpe toujou?

Oh bonswa cheri dako bebe. M kontan lèm tande nou sòti nap byen fèl
oh.
Evre bon m te santim vrèman kontan m vin nou nou sòti ansanm m santim kontan m santim fyè de nou.

M pa konprann ou Boby. Yap ap defann ou. Ou pa konn banm manti. Ou pa konn banm manti. Bon e nèg la ou di mwen ou pa konn banm manti. Kounye a pou Keisha se ti sò li ye. Pou pran Keisha pou potel ba yon nèg ou gentan nèg la menm jan avèw. E pa vre? Al di manmanw pasem lap fon bagay konsa. Ou ap fèl.
M pi gran ke Keisha. Ou ap fèl. Ou pi gran pasel men ou pran nou ou mennen nou ka gason. E sam te di papaw sa. Mwen di papaw konsa e ki kote nale.

Ayiti manmi se manti keisha fè sou mwen se san sekrè ke nou ap pale.
Mpa gen bon ok bon byen mpa gen problem non mpral mpral banm rele cheri poum konnen poum konnen ki kotel ye paske mdil pase la bank pou mwen poum konnen pase e afè e jèn jan wap regle bagay nèg la wap regle mbezwen konnen manmi. Ayiti devan map fè manti sou mwen keisha. Pavre?

Fè zak nan lari m pa konnen. Paske Keyshia pa ban m respè nan kay la esak koz m ret nan lari a plis souvan. Alo cheri.
Se konsa.
Cheri.
Alo ki kote w ye la menm. Cheri vini vini tou swit paske gon bagay la m bezwen w la pou bagay sa diskite. Paske pou sa Bobi fè a e ou pou vini. Map tann ou cheri fè rapid.

Pa peye l pa vre pa vre. Eske w bouskile l tou? Wi pa vre m te bouskile pou sa ki fè m nan pa rantre. Lè w te rantre e ane pase nou te chita sou tab la li te banm presyon pou m pa t di w sa. Lè nou te chita nou t ap pale a li banm presyon pou m pa di w anyen. Li di konsa li lakay matant men m prale san se pa vre li pa vin la sou li te di li t ap vin.
Hey gad de pwoblèm. Keisha banm tou pa timoun. Mache chache yon madanm m pa yon fat pa ka pou bon ti m sezi e bob m pa kwè m poko ka fin kwè eske sa map tande nan zorèy mwen an se vrèman reyalite a map tande pou ta gen Keisha ti sèw nou pa nan anyen jiska mentnan m ka di se timoun se timoun lakay mwen nou ye. Nou pa lage nou nan lari pou pran Keïsha pou met devan pou al fèl fè konesans ak yon jèn gason. Cheri antoulèka Antoulèka cheri M konprann tout sa w ap di yo ou menm avèk Boga Antoulèka cheri Èske ou te pase labank lan Kòman ou wè Konbyen Èske ou wè retrè fèt Di m Di m sa k pase Wouyy sa son lòt dosye ankò cheri Di m sa k pase Bebe m ap di w yon bagay Bagay yo kòmanse twòp nan Di m non Bagay yo kòmanse anpil anpil Yo twòp nan
Bobi, Mwen papa. Map poze yon kesyon. Reponn, reponn mwen sen e sof. Pa banm manti. Pitit gason, sa w fè ak kòb sa w al pran?
Bon papa sa vle di ou konnen mwen gen aksè sou kay mwen? Gade, vin dwat.
Map pale avè w, m wè ou gon sans lakay ou. Ou mete w tankou yon poul dou. Ou paka ka sezi. Gade tout sa wap remèt mwen. Sa w fè ak kòb sa Bobi?

Choz sa a ki ti choz pou osip. Boby notre jou mande m 5000 dola pa vre? Wi papa. M kontwole l m ba ou. Lè w vini m mande w sa w regle avè l. Ou di m zanmi w te gen pwoblèm, ou te ou te pwomèt li w ap ede l ou ede l. M pa gen pwoblèm avè w. Kounye a l pou m al gade pou leve 30 mil dola cheri 30 mil dola. 30 mil dola!
Ou byen alèz.

Pale wi tout al sou li wi Keisha. Mpa panse Keisha tap fè sa.
Keisha pap fè sa. Bon.
Ayiti pa vle pou pa fèm konfyans ayiti sam ta ye fèm avèl tanpri. Konsènan lajan m paka di se Bob sèlman. Keisha se pitit fi l ye tou, li ka fè l. M pa di e Bob sèl paske jan w wè Bob pale a m pa di e Bob. E Bob sèpleman. Men antoulèka map sot map wè kote lajan soti. Ant yo 2 a fò m konnen kote lajan soti map konn sous lajan.

Sa nou konnen k pral pase? Mwen menm, m pa t jwenn yon paran ki te tou gen jan mwen menm nou jwenn mwen, m gen kèlke bagay m ka fè pou nou. M te fòse anpil la avèk lavi pou m rive la. E se sa k fè tou, m te pran tan pou m te antame nan yon relasyon. Pase m te vle travay, m pa t vle lè m vin fè pitit. pou yo nan soufrans, nan sa nou te pase pou yo pase la. Men pa wè papa nou posede pou n ap antre, gaspiye, banboche jan n ap fè l. E sifike fòk nou genyen sa k rele sèvo. Fòk nou konn fè jesyon. Paske ou wè jodi, ou pa konn demen. E ou pa janm konn sa lavi ap pote. Peyi a sitèlman di. Nou wè jan bagay yo pwale yo. E si ni ou menm, ni Keïsha, si nou pa chèche met tèt nou ansanm pou nou kolabore, w ap gaspiye yon bò, dèfwa Keïsha ap mande m 15, l ap mande m 20, l ap mande m 30. M pa janm wè sa nan replik poze. Men son sèl bagay. Map di nou. Fèt atansyon. Pita poul pa pi tris pou nou. Se sèl sa kem gen poum di nou kòm konsèy. Pa wè jodia n genyen nou tonbe gaspiye gaspiye epi demen si te vle. Lè w gen bezwen 5 goud ou se lòt moun nap al mandel. Kounya ou pral mande kot sa papa nou te mouri kite pou nou. Mwen m pa epa ti sale m vin fè sou tè a. E manman nou tou manman nou pap ret la avè nou pou toutan. E ou gen pou gen fwaye paw, lè ou gen fwaye paw se pa mwen ka pral diw rele w pou m diw men 10 mil, men 15 mil, men 5 mil, men 100 mil, men 2 mil. Ou pral regle fwaye paw. Fòk ou panse a avni ou tou. Eske ou pa ta renmen devni yon antreprenè tou? Mwen m ta renmen nou rive pi lwen ke kote m rive la mwen menm nan laj pa m. Se sa m ta vle pou nou. Men jan m wè nap mache la. E pa sa m wè nou vle nou. Ou konnen papa m te gentan di tout sa w di w a fè moun. Sa vle di ou konnen lè m prale sou kanè m toujou rele w ap fè moun vin di sa. Epi w konn sa kòmanse ban m pwoblèm. Pou m nan travay mwen m ap vin lakay mwen lefètke m poko rive pou manman nou ap rele m nan telefòn pou l ap di m konsa ke men zen nan kay la diskisyon. Li pa ka sipòte nou. Kote nou jwenn ak jan de konpòteman sa yo? Ba manti se Keisha toujou ap fè manti sou mwen an la e ti manmi. Sa vle di manti Keisha fè sou. Anba Keisha ap. Sa Keisha di an pa yon reyalite. Non. Antoulèka map konnen kanmenm. Fè ke w konnen m pi gran bada k janm. Sekrè k kache a lap devwale yon jou tande boo. M pap bay Keisha pye sou ou. Keisha Bob tou si Bob fè yon bagay fò w pa moute sou Bob. Agrap wap derespekte boo pasel pi gran pasew li ka fè yon bagay ou pa dakò menm pa dakò pou ap derespekte boo ou tande sam diw male avèti pa touye kokobe. Se sa gwo pèl nou mete nan lari an plus ayiti te vle fè isha pa vle men fek avek bondye pou nou lari. Non se pou di ou renmen lari a menm sak pou dim lot semenn nou pap tonbe nan pran ti poud jan ou komanse a la wi cheri ou pral fon ti soti. Antoulèka bagay sa yo jwenn a manman w rele manman w di manman w ap fè sa se janm wè manman w di w wap sòti wè kot zanmi w sèlman atansyon Bob ou konn lari an pyeje ou konn kijan lari an ye deja nap sòti talè w tande papa nou gen kòb ma tande yo rele m nan telefòn yap mande m ka san konbyen mil

M pa di m se youn nan moun ki gran nèg yo non, men pa rapò de jan m te ye e pou jan w mete m kounye a m ka di pou jan w mete m, mwen ka di mwen santi m bay tèt mwen konfyans. Bon ok dakò, men aprè sa di m non e kòman w ap viv, èske se kay manman w, papa w, kèlkon, frè w, sè w?